Gade jan ti dam nan fè bandi yo fè lapè si ta gen 10 fanm konsa ayiti tap ranje an nou tande deklarasyon ti dam nan mwen menm mwen dakò avèl san pou san se pa lòt nasyon kap ranje peyi a.
Ou pran anpil blòk nan site soley la ki se matyas. Anpil blòk nan solèy la sèl Gabriel ki pa ladann sèlman kòmsi kou nan gen lapè Gabriel sanse viv ansanm si peyi a anvan lap sove lap sove ansanm avèl peyi a ap koule tou lap koule ansanm avèl sa vle di li pa nan goumen ankò li sanse viv ansanm pase nou goumen fè lapè sa moun pap mouri nan site solèy ankò sa vle di lapè site solèy fèt tande sa fè konbe ou konte.
Sa vle di la, majorite gang swadizan ki ap bay pwoblèm yo mete tèt yo ansanm, yo gentan pwopoze leta men sa yo vle, sa vle di la nou vle fè m konprann ke se gouvènman ki pa desi, ki poko deside. Ki poko deside, sèl gouvènman ki poko deside. Jounen jodi ou wè, se kòmsi. Gouvènman ta ta vle deside, li di ti mesye, nou vle konprann, fè yon bagay pou Ayiti. Men sa nou vle, men sa nou vle. N ap di a yon sèl kondisyon, men kòman n ap vle, men kouman n ap vle l. Paske peyi nou se nou. E sa m te di, paske. Nou pa vin fè yon ti bagay pou Ayiti, yon ti bagay, yon ti kras bagay tou piti. Epi tou demen siye ou tande bonm nan eklate boom an nap tou mete nap tou mete men lan pat la pandan nou jwenn okazyon nap tou mete men lan pat la nou tout fon sèl epi tou bip nou kore moun sa ki sou pouvwa nou tou korel pèp ayisyen nan dyaspora tout moun ki benyen vin nan peyi ou vin pran ti plaj ou vin gade peyi ou vin fè bèl tiktok nan peyi ou tout moun sa yo met tèt ansanm epi tou bèl dyalòg. Epi tou nou gon Haiti. Pa egzanp ki sa w ta panse pa egzanp yo pran tout solda sa w pa bliye nou gentan fon bon tan nan kenbe zam yo ta pran nou tout la yo fome yon lame ansanm avè nou pou defann peyi a sa w panse de sa. Ayiti sove plat ayiti sove nèt.

E nou t konn tout way tout moun. Tout ti jan nèg ta dewoule yo pou yo fè tande sa wap di la bon travay mafya yo. M tande w, banm fon ti reyaji ansanm avèk kèlk kesyon kap, anba kèk moun kap iwonize sa kap di a la. Banm di nou yon bagay, m gen 1800 moun kap gade m, m konnen demen si Dye vle nap rekòde l, lap viral, nap fè move kòmantè, nap di bon kòmantè. Live sa m fè a ka kondane m, li ka pyeje m, li ka fè tout bagay. Bagay konsa yo ka delivre tou. I don't care. Men banm di nou yon ti bagay. Tounen vire, yap voye cha al goumen ansanm avè yo. Eske nou janm panse yap kanpe, yap kite lapolis vini elimine yo san yo pa defann tèt yo? E majorite konba ki mennen yo la, kiyès ki plis viktim? Se lapolis. Tounen vire, bèl jèn gason nou yo ap pran dife nan cha, ap mouri. Menm leta kap voye yo a pa janm ouvè bouch li poul di anyen. Kisa nou panse si e pa lapè pou n fè? Ameriken pap janm vin ede nou paske nou pap goumen kont yon lòt peyi. Nou pap goumen kont Sendomeng, nou pap goumen kont Kolonbi. N ap goumen antre nou menm. Yo pa ka desann la avèk elikoptè yo kòmanse simen bal sou yo, simen bal nan tout katye popilè yo. Li pap gen sans. Nenpòt konbyen milyon Ayisyen ap mouri. Verite a nou fò n pale l, nou pa kab ironize. Men si yo di yo prè pou yo fè lame. Paske avan lontan la ti jwèt sa nou wè sendomeng ap mennen avè nou la avan lontan yap anvayi nou wi avan lontan sa wè kap pase izrayèl liban palestin nan la dominiken ap fè nou l wi sa vle di si yo menm yo gen zam yo abitye konn tire yo gen tout taktik atè a la si yo di yo prè pou yo depoze zam pou yo fòme lame minimòm ba yo yon salè pa bliye banm di nou yon ti bagay yo konn abitye map di l jeneral I'm sorry yo konn abitye kenbe zam yo gon salè nan kenbe zam nan. Men si w di yo leta, chè leta, chè Garry Conille se ou menm m ap adrese la, si w di yo pou yo depoze zam, kounye a la ki faktori, ki gwo antrepriz ou kòmanse konstwi pou ba yo ti djòb de 1 jiska, menm si lòt la pa t gen chans fè menm nevyèm, depi je l pa pete kle, menm si se konte l ka konte, kòmanse konstri de gwo faktori menm jan a Sendomeng, kòmanse konstri de gwo mòl, menm djòb mete nan sachè, omwen l ap konnen li gen yon salè pa semèn, menm si l fè 10 mil goud, la li konnen li gon job nan menl si konnya la malgre nou fè sa nou wè yo stil ap tiye moun konnya la moun sa yo depi nou jwenn yon bandi kap kidnape yon moun nou jwenn yon bandi kap tiye yon moun nap pran bandi sa nap sakrifyel sou plas piblik pa gen dwa de lòm pèn de mò. Men si yo pwopoze nou sa nou menm leta konnya la nou fè pòz nou fèmen je nou sou li nou di se lagè nou gen I'm sorry chè leta gè sa ou pèdi l depi anlè paske bandi yo yo menm yo pap kanpe ba yo vin ban nou tiye yo nou dakò e pou n tiye yo n ap tiye yon pakèt inosan ki pa bezwen rive jiske la. Sèl nou ye. Sou sèl la nou ye. Ameriken pap sove nou, Franse pap sove nou. Nou konn pou le poukwa? Paske son frekansite li ye. Jounen jodi a si yon nwa ka kanpe tankou m ka kanpe sou tiktok la la map pale antanke nwa, se paske nou te goumen. 1804 nou pat gen zam, nou te goumen kont lame franse. Enben jounen jodi a yap fè nou peye frekansite sa. So, kounya la yon bagay pou nou fè se youn anbwase lòt. Tout peyi fucking gen problem pa yo. Sispann fè 7 an medsin Ayiti epi pou al fucking leve bwat nan Amazon. Youn pase men nan kou lòt pase men nan kou Tilapli Izo m pa bezwen konnen w pa bezwen meyè zanmi Tilapli ou pa bezwen meyè zanmi Izo ok men pou nou ka gon nouvèl Ayiti ann eseye fèmen zye nou pou n avanse paske Kontak grenn moun Ganba la eta la.
Si Denis te leve yo ta ta di yo wè tilapli t delivre ayiti kisa yap di ou wè sak fè Reginald Cangé fon mizik m renmen l anpil ou wè pèp ayisyen pa byen konn sa w fè pou reyisi rezilta w ba laye li k konte se rezilta ki konte ok ou di kon anfèt ou poze moun anba lavi yo ou poze 2100 moun ki la kesyon si yo ta tande se ou menm ki delivre ayiti kisa wap fè so mwen menm map reponn ou nan non kòmantè yo. N, Nan nivo n rive la, pa gen mirak. Epa w ap disparèt Ayiti, ou soufle yon bagèt majik ou delivre Ayiti. Pou delivre Ayiti, fò m dakò, fò Richard dakò, fò Daline dakò, fò Sarafina dakò, fò gwo manje, fò.